lan ki se Willy Lafleur, manadjè team lan, maestro Hugues Auguste, nou genyen nan medya a Frè Josué Marcel e nou genyen kameramann nou Elzo, nou genyen Jules Julien ki se maketè ki fè maketing pou nou, nou genyen sè Magalie ki se makeup artist e nou genyen Bien Aimé. ki se mizisyen ki se tout bagay nan show a nou gen pastè cheri se li menm ki ou konnen pastè cheri depi m di pastè cheri ou deja konnen se byen mon mari se li menm ki la kòm coach kap coach mwen pou m kapab pote bèl emisyon sa pou ou menm depi ou pale de komedi komedyen djwam ou deja konnen kisa ki pral pase. sou platfòm lan jodi a. Jodi a, n ap di bonswa a envite nou an ki se Tonton Dezirab.
Bon! N ap di bonswa, nou salye Open Live TV Show. S on lonè pou mwen jodi a pou m patisipe ake nou. Se ki fè m di m di Bondye mèsi paske m pami nou m gen yon chante m ka chante m ka chante wi ou ka chante chante pou laglwa Bondye wouyy gade jan l fè cho e bon mizik m konnen nèt tou. M wè yon bagay ladann m ap wè si m ta di 2 vèsè ladann m ap di 2 vèsè 2 kouplè ou kapab. Ooh sou a me kenbe sou pa me lage sou a me lage sou pa me lage. Men dyab la nan baryè a si w ame kenbe si w pa ame lage men dyab la nan baryè a si w ame kenbe si w pa ame lage wouyy m fini wi Mezanmi tonton dezirab. E gen yon chantè vini. Waw.
Yon chantè.
Kote w aprann chan sa? Lè di l. Ki kote w aprann chan sa? Wi anba wi te gon ekip moun fou yo mouri kounya te gon ekip moun fou anba te konn distrè nou men moun fou sa yo mouri
se sèl mwen k ret sèl ou k ret se tankou son koral wi nou te konn chante ou konnen lè w fou pa gen kote pou dòmi ou pa gen kay ou pa gen bil nou konn nan lari a nap chante. 1 ladan yo ede nou 6 1 5 ki mouri mwen prete. Oh mon Dieu ou se Moun ki pi chanse nan yo menm la. Epa chanse m chanse non lanmò banm vag jan pou jan lemond tèt anba la ay kowona viris sa oh m bliye m bliye salye pastè a epa m sa kijan l rele. Pastè cheri wilnes. Non cheri a m pap ka dil. Ou mèt pou m rele l pastè cheri m mèt dil? Wi ou mèt dil. Pigal pran nou serye non pastè cheri m sa pigal panse cheri m li tout bon non pastè cheri m sa yo mezanmi pou yon manman fè yon ti moun pou l rele l cheri manman te renmen l anpil.
Asireman, paske se dènye pitit li ye. O, se dènye. Anben, rele l se dènye. Ase w konnen nan bagay prezidan vin mete la, l di pou yon gason ap rele yon gason cheri. Konn Ayisyen se bèt kenfiryen, yo gendwa pran cheri a mal. E sitou a laj mwen ye la, e bagay pou m ta kite pa kounye a pou m ta antre nan bagay sa yo. Ooh mezanmi tonton dezirab oh nou paka di kòman nou kontan pou nou genyen w la ansanm avèk nou e gin lè m pa menm konnen si map ka kontinye show a Eske w di moun yo share live la? Nou mande moun yo pou yo pataje live la. Li poko non 2000?
Non m panse si se ou k fè sa lap pi bon pou mwen. Mezanmi mezanmi yap gade m la? Wi ou live wi. Wouyy Tout sa w sot di la yo rikòde. Men sèm ou pa dim sa kem wi. Yap gadem la? Wi. Nan kisa yap gadem la?
Sou Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Kotem chita lap gadem nan tout bagay sa yo? Yo wè tout bagay nèt tonton Dezirab. Mezanmi!
Ou ta dim sa m ta fiksem pi byen, m ta ranje rad la. Yap gadem la?

Kòman ou te resevwa envitasyon sa a lè nou te fè l a ou menm? Bon,
lè lè bway la te rele mwen, m te anba nan Mapou, m t ap koupe bwa. M t ap koupe bwa, ou konnen. Lè m tou koupe bwa, bikò kon se nan debwazman m lage kò m non, men w konnen gouvènman pa bay limyè. Nou oblije koupe bwa pou n fè chabon, pou n fè manje, pwoblèm limyè gen. M t ap koupe bray, epi ti bray la rele mwen, l di m konsa, w ap bezwen mwen. Epi m di, bon, si m nan bouk la,
ou rele mwen, m pa gen dezavwa pou m pa vin pre w. E se sa k fè, e yè, m gen ti bray mwen an, e Brisavat, m di l konsa, m pral fè yon wout. Hein, m di l m pral fon wout, epi l di m ki wout? M di l ki wout li ta panse? Kounye a, m pa konn si se sou bagay la l konn ap gade bagay la, li di m konsa depi m wè, depi papa depi m wè w ap pale konsa sou Open Live TV show, bri sapat k angròk ooh, ki angrò tout angrò sa, bri sapat ki gentan konn tout bagay sa yo wi. Mwen m frè mwen, Bondye ban m bri sapat pou pitit mwen. Ou konnen lè w ta yon fanm li bon pitit men mwen map mande anvan madanm nan mouri se pa yon kout pitit li banm. Mezanmi bon men. Lè wap gade bri sa pat wè sanble son ti moun 2 fanm fè. Wi. M reziye m. Son bagay m paka konprann byen ke m te gen kesyon sa pou ou gentan fè nou pa de li menm kote w te kouman w te rankontre avèl. Manman bri sapat?
Bon manman bri sapat mouri nan siklòn nan siklòn flora. Ok.
Nan siklòn flora. Mwen se chans pou mwen m pat gentan m pat la m pat nan kay la lèsa m te gen yon kouzen m gete mouri ou konnen m bat tanbou nan vèy m tal bat tanbou nan vèy epi siklòn nan pase dèyè m bon pito se manman bri sa pat tan se mwen epi antèman an Tonton ton dezirab sa pa bon Sak pa bon an?
Pito se ou pito se ou manman te la. Oh.
Kounye a w ta byen renmen se mwen ki te mouri.
Se pa vre tonton dezirab se jis yon jok.
Eske tonton dezirab gen yon relijyon?
Sim gon relijyon? Wi.
Paske nou konnen tout moun yo gen yon bagay yo kwè. Yon bagay yo renmen. Wi gen moun se katolik gen moun se potestan gen moun se vodouyizan. Wi m wè m se dezirab.
Son relijyon w se dezirab. Wi
se li n renmen. That's good. Relijyon pa m. Lè m di w sa relijyon an bon madanm li bon. Ok.
Gen anpil moun k ap pèsevere kounye a ladan l wi. Nan relijyon an. Dezirab wi. Yes.
Dezirab.
Men sa pa vle di pou m pa rekonèt gen Bondye non. Ok. Bon kounye a anba latè nou tout gen relijyon gen pannkotis gen katolik gen vodouyizan gen gen pannkòt gen batis batis yo yo menm yo dim yo pa manje kochon Advantis ki pa manje advantis ki pa manje kochon kochon pa manje kochon wi yo dim yo pa manje kochon yo menm wi hii yon bagay son bèt Bondye kreye moun nan pa manje ou pa manje kochon tou. Non, m pa manje kochon. Ou pa manje kochon. Se pa akoz de relijyon non, se tou senpleman li pa fè m byen. Te gon lè m te manje l. Wi, yo te di m Bondye te an kòlè, Bondye te chache kochon.
Se pa, se pa finman sa. Tou senpleman li pa t fè m byen. Mezanmi share live la, m poko pale non, di yo share live la non. Nan konbe l ye la? Konbe? Ah mezanmi sè live la moun yo pa vle sanble moun yo pa vle m pale jodi an. Bon depi m panse depi tonton dezirab sou platfòm la mezanmi sè live la sè live la pou l kapab gen anpil moun.
Nap mande ti langyèt woy fout ap mande mèlin pou l sè de live hii jezi woo ooh. Tonton dezirab depi kilè ou kòmanse fè komedi. Oh!
Mezanmi, anpil ane wi madanm. Ok.
Anpil ane, anpil ane.
Yeah nou kapab remake sa paske nou wè tout cheve w blanch nèt. Wi, se pa cheve blanch la se nan fanmi m pran sa, e pa granmoun mwen granmoun pou sa non. Men sèl bagay m ap fè Dezirab lontan. Ok.
M ap fè Dezirab depi nan lane, ban m wè, Estime. Ok Testi mwen tonbe nan maglwa wayy pran Duvalier nan kòmansman Duvalier an 57 wi Depi lè sa?
Depi lè sa map fè Dezirab. 57 ou di wi?
Wi
Men sim fèk di w manman bri sapat mwen an 79 sou Flora ou wèm gen bèl laj. Ah tonton dezirab. M te makout tou wi.
Oh epòk makout m pat konnen non men. Non ou te timoun ou te timoun. Men gon grand sèm ki te esplike m sa k te pase. Wi nou te fè anpil bèl bagay. Epòk nou jèn gason te gen limit ak bouch a yo. Se pa kounye a jèn gason ap foure bouch nan tout bagay. Lontan lon jèn gason foure bouch nan bagay nou makout. Ou domi de maten fanm ou pa wè nou. Wi nou menm makout nou te met nou te met men te gen manje bagay yo pat chè konsa. Lavi a pat osi chè konsa bagay yo te plizoumwen. Sèl bagay moun pat ka pale kounya moun ka pale men lavi a chè. Wi lontan depi moun lan pale yo bat li. Ou epa bat nou disparèt ou menm. Oh! Eh sou gouvènman pa nou, nou pat vle moun pale anpil. Ebyen l pat bon. Wi men kounye a l bon men kounye a w pa ka manje.
Mezanmi tonton dezirab. Kounye a si e pou bon l bon.
Tonton Dezirab, nou kontakte apati de sijè w ap prezante yo, souvan gen yon aspè a la kanpay e nou konnen ke w ap viv an Florid. Poukisa ou chwazi ak si w peyizan?
Bon, premyèman m son peyizan.
Dezyèman man man mwen son kilvatris, papa m son kiltivatè. Se ke nou leve nan al bay bèt dlo, al bay bourik dlo, al bay cheval dlo, al chanje bèt, al nan jaden. Se ki l fè nou pa ka kite sa k sanble nou an.
Se li k sanble nou.
Dakò tonton dezirab e ki mesaj menm ou vle fè pase a travè ayk ou yo?
Bon! Nou pa fin gen twò gwo mesaj pou n ta fè pase sinon ke n ap mande pou moun yo k ap gad la kontinye share life la pase se ou k ap poze m kesyon mwen m poko poze w kesyon e m poko pale tou ou konprann m poko pale talè Motè a se chofe l ap chofe. Talè m pral fè ti kozman pa mwen. Sèl bagay m ap di moun yo, pran prekosyon avèk maladi kovi 19 la, respekte prensip la, si fit oubyen 1 mèt 50. Wi, si fit. Si fit 1 mèt 50 respekte l, pa bay lamen, pa pran lamen, pa bay akolad, pa pran akolad. Epi nap diw tou pa pran lang pa bay lang. Humm tonton dezirab se pa pou tout moun e moun yo ki magie an gen moun ki magie tonton dezirab. Non men anfen bon moun ki marie a si se vil poul mouri li gen dwa bay lang li pran lang men mwen menm se konsèy map bay pou moun pou moun ka viv 2 jou anplis di yo pa bay lang pa pran lang pase maladi a danje. Mwen renmen konsèy sa li pou oditè yo
li pou moun kap gade yo men pa pou sè cheri. Bon ou menm ou gendwa al nan yon sòlòg espesyal avèk mariw mwen m pale avèk tout moun pou yo pa nan bay lòg pran lèm pase maladi a lèw pran li se nou youn ki prale.
Ok tonton Dezirab ou di se mwen kap pozew kesyon ou poko pale map kitew fon ti pale. Oh m gen dwa pale kounya? Wi.
Kounya show a pral kòmanse. Show pot ko janm kòmanse non. Ooh! Bon. Kounounya la mwen dispoze m. M mèt dispoze m. Ou mèt dispoze w.
Si w di m mèt dispoze mwen, mwen menm m ap mande sa k ap pase Ayisyen. ok.
Kisa kap pase ayisyen kounyea mwen menm madanm franchman gon seri de bagay kap pase m pa etone pase labib te gentan pale de yo ou menm sou si kèw sote se bagay ki gade w men mwen tonton dezirab kèm pa sote pase labib te gentan pale de sa w wè kap fèt la yo enh labib te di sa
afè gason ap dòm a gason. Mezanmi jan gason jan moustache gason di madanm pou de moustache ap kwaze monchè sèl chans pou mwen frèm mwen pa nan lavi lèzòm ankò a laj mwen ye la m fin vann m fin separe m pa nan pou wè de moustache gason kap kwaze epi yo dim konsa tou epi fi a fi mezanmi madanm sa se abominasyon wi
mezanmi Men se pou Bondye ta retounen pou l redetwi lang yo. Pase sa se mechanste li ye. Mezanmi tonton dezirab. Yè m desann anba nan mapou e pandan map desann konsa kiyès m wè kap moute kijan nèg la rele sa k t ansyen chèf polis la wi e Mario Andresol epi kisa l oh tonton m renmen fòm ou m di mezanmi
kijan w fè renmen fòm mwen m pa fi. Poudou renmen fòm mwen epi se lè map desann menm kwaze avèk Alan Cavé ki salye mwen Mezanmi moun yo fin legim nèt wi Moun yo fin mayimoulen nèt wi madanm.
Mezanmi Se ou menm ki ka dim pase se ou ki wè yo. Non men tande tande se timoun ou ye Si w wè mwen, menm ak laj mwen la, m ap esplike w kèk koze, se bon kozman. Se bon kozman e se sa k fè m di Bondye mèsi e m pa, gon seri de vi m pa ladan yo ankò. Gon seri de vi m pa ladan yo, zanmi madanm.
Waww.
Koze de gason kanpe pou y ap. Ooh.
Non, s on bagay ki vrèman di. E di.

E lwa yo m tande se Steven Benoît Crescon sa ap bay yo avèk Jacques Sauveur Jean. Jacques Sauveur Jean t al siyen papye ba Steven Benoît. Youri Latortue di se depi lontan li te prezante dosye a devan lachanm. Ooh madanm se pa de pale anpil wi. Men tonton gilè ou gen ou gen ou konekte wo wi antèn ou wo. Wi m nan ou konnen ou konnen lèm lakay la m pap fon em gen ti pitit mwen ti pil ti dam nan ou konnen l tap viv lòtbò vyèj mari li konn moutre m bagay yo sou fesblouk Sou kisa?
sou fesblouk
tanzantan l avèm nap gade bagay yo sou fesblouk wi.
Hii. Sa vle di se sou Facebook ou pran tout nouvèl sa yo? Wi, bon m tande prezidan menm fason l wè yon timoun 15 an l gen dwa nan zafa yon moun 80 tan. Men mezanmi map mande eske prezidan sa al brè?
Brè. Non men tande eske Jovenel brè oubyen l nan fim an kachèt? Bon m kwè l brè kanmenm li bwè dlo m pa konnen. Ooh men gen de bagay mezanmi yon prezidan ap di wap mande l kot konseye l.
Kote moun ki konseye prezidan pou ki ta chita prezidan esplike prezidan pale ak Kelly pou dil afè 2 gason a gason an bagay timoun 15 an se bagay sa yo kap abobine le mond konsa antoulèka frè mwen yo menm fèm konn avan yo wè prezidan a youn 14 an.

Paske oditè yo kapab wè ke Tonton Dezirab vini avèk anpil chalè sou platfòm lan jodi an e n ap mande w kontinye pataje live la, kontinye share, kontinye like, fè kòmante. Tande, pandan y ap pataje live la, n ap di moun yo konsa nan Florid pou yo pran Week Assurance. Ok.
Week Assurance la, kèlkeswa moun ou ye nan bouk la, fò w pran Week Assurance. Ok. Pase asirans parans. Wi. Ou tande sa m di w madanm? Wi. Asirans parans. Nou tout nan bouk la n bezwen asirans. Wi. Nou bezwen asirans e sa yo rele life insurance. Life insurance. Nou bezwen living benefis. Wi. Nou bezwen asirans pou ka, asirans pou machin. Nan ki nimewo pou yo rele? Nan 954 479 81 09. Oubyen ou kapab rele nan 786 290 22 66 e nou garanti w ke w pap regrèt. Yo pa bay wik asirans pa bay asirans pou bourik.
Pou kisa? Pou bourik. Oh tonton Dezirab pou bourik non. Non men tout moun met asirans sou sa yo posede. Oh sou sa vle di sou bourik sèlman ou genyen ou ta renmen met yon asirans sou li. Wi paske m rele l ti mal. Non se sou ou, sou tèt ou, se tèt ou pou asire. Tèt ou avèk bri sapat, vyèj mari, nou tout sa yo bezwen asirans. Non lè wap pale de pitit mwen pa site non bri sapat. Li pa ladann. Non men tout moun tout moun kapab wè vrèman wi. Si w di vyèj mari se pitit mwen map di w wi. Wi men bri sapat la tout moun kapab wè vrèman. Non bri sapat tande madanm bri sapat mta avèk manman. Manman an mouri, avan l mouri l di m Brisapat se pitit mwen, kòm lè w t avèk yon fanm li di w pitit la se pitit ou, ou reziye w pran l men mwen m ap mande anvan madanm nan mouri se pa t yon kout pitit li ban m. Li kapab. Èske manman an te nwa? Tèti.
Èske manman an te nwa? Manman an?
Wi. Se te yon fanm, li te nwa. Pase Brisapat nwa anpil. I mouri m bliye koulè l. Ok. I mouri lontan. Mwen ri non dan.
Ou kwa tonton dezirab se Gedo. Epi memwam tou memwam pa fidèl m pa sonje koulè mezanmi fòm mande pou sapat ki koulè manmanl vre wi m bliye madanm nan wi. Oh mon Dieu ou pa gen ou pa menm gen yon fotol. Kiyès?
E ex madanm ou. Oh madanm e mwen ou di ou kap mache ak foto satan sou mwen. Ou ka mande pou foto manman vyèj mwen an wi, men pa foto. Men pa foto manman bri sapat madan. Tonton Dezirab, anpil fwa nou wè lè w ap ak ou toujou chante, ou toujou ap danse. E kouman w kouman w kapab esplike nou sa? Ki sa k pouse w fè l?
Bon, w ap viv nan yon mond ki chaje estrès. Tout moun gen estrès. Men nòmalman estrès yo pa vin sou menm fòm. Men chak moun gon strès diferan, chak moun gon pwoblèm kap sakaje ou.
Sim fè komedi a petèt li pa rive sou ou men sim chante li ka rive sou ou. Si chante a pa rive sou ou danse a ka rive sou ou kanmenm gon bagay kap rive sou ou. Son mwayen m chache pou mwen etire chagren, lapèn, pwoblèm, kalamite ki nan tèt ayisyen. Pase yo gen problem anpil. Yo wè sòti m sòti la m gon nursing room jous Kendall kap tann mwen la. Eeh m pral kouri sove yon 3 mil dola la. Ou konnen kòb pa fasil pou fè. 3 mil konbyen dola la? Non li pa 3 mil konbyen 3 mil sèlman li ye. Oh se byen toto dezirab li bon wi. Yon nursing room la chaje ti granmoun la yap tann. E soti la ale la soti la m di Bondye mèsi. Li se grâce Bondye. Se yon benediksyon li ye. Wi benediksyon tou frèm li pa fasil non mwen travay anpil tou se pa leve m leve konsa Bondye banm benediksyon li anpil imilyasyon tou Oh ou jwenn anpil imilyasyon? Oh madanm humm e mwen pou nou wi premye djòb mwen jwenn se te yon bouwèt nèg la pran bouwèt la nan menm mwen premye djòb mwen. Lè a mwen bouwèt li nan menm sal poutèt nan yon fi map pale m wè fi a gen 2 sak chabon m apwoche kot fi a m di konsa ah san desann map desann banm pran 2 sak chabon an pou ou epi fi a dim li pa gen kòb epi m pat wè si mèt bouwèt la te dèyè m li dim li pa gen kòb m wè son jèn fi l ye Epi m wè lè a kòmanse avanse pou kidnapè, kadejakè, zenglendo, rat pa kaka, chimè. M di anben bon, wa dwe m kòb la. Epi se lemoman misye di o Dezirab se sou ap fa bouwèt la, w ap rann moun sèvis gratis. Nèg la li pran bouwèt la. Li pran,
li pran, nou tande? Eske n tande? Li pran, li pran. Li pran li pran ou tandem kounya? Wi mwen tandew.
Rèl pran bouwèt la nan menm. Ok. Te gwo imilyasyon. Oh mon Gwo Dieu. imilyasyon. Men sa pat sa pat fèm kanpe nan lavi m te vin jwenn yon pi gwo pozisyon m te vin jwenn yon djòb chany. Oh wi. Ehe pou m e pou m netwaye e e e e soulye kay pè a. Kay Ok. pè anba. Sak fèm pi mal nan lavi m se paske manman m mouri. Pou manman m ta wè jan map pran etap nan lavi. Non tonton dezirab ou konnen w tèlman son moun ki komik sa vle di lè w di m on bagay fòm m asire m ke se verite w ban m eske sa w di a son verite manman w mouri tout bon pase Sa li la.
Eske manman w mouri tout bon. Eeh kilè l mouri la. Ou di manman w mouri. M tap pale avèl lakay la manmil la kilè. Wè wè mezanmi e sam paka e sam paka ou wèm paka kontinye avèk show a pase tonton désiré ap metem nan konfizyon. Non non menm tande w di l mouri kilè m fèk pale avè l wi. Ou fenk di sa la tonton dezira. Oh! Wi.
M fenk di w manman m mouri? Wi.
Ebyen bon. Kounya la ou ap swiv lè map bwè bay kleren wap reponn yavwim. Pi fò sa map viv la madanm se kleren la e kleren yo e som sou. Tonton Dezirab an nou fon ti serye nan sans sa eske manman w la papa w la.
Bon se yo ki te fè mwen nòmalman m pa ta renmen mouri anvan yo m ta renmen yo mouri anvan mwen paske se yo ki te fè mwen men yo la yo la youn Washington youn Boston yo pa tou gèdè non. Yo separe
pase sanble manman m pat konn jwe manman m pat lè manman m te jèn fanm li pat jwe non sanble papa m pat ka siye gason alò nòmalman lè w ti moun manman di w sa w vle men lè w vin grandèt wa wa ou fè analiz ou fè analiz bagay yo ou vin wè se manman w ki antò e madanm nan manke fè m rayi mesye a pou granmesi. Eeh madanm nan manke fèm rayi mesi a pou gran mesi madanm nan pranm renmen avèk sèm yo avèk lòt timoun yo l manipile nou l fè nou konnen mesi a k pa bon epi epi epi lè nou kòmanse gen lespri mwen m fè m mennen ti baay pa mwen m wè se manman an pi a pa pi a pa pi a te lejè ou konnen l t on bèl grenn fanm tou
manman m t on bèl grenn fanm li te renmen separe bon moun. Men kounya li fin granmoun li pa kapab ankò non. Men pi gwo erè li se divizyon l ak papa mwen. Men pa t gen anyen ou te kapab fè tankou pou w te fè yo rekonsilye? Non papa m marye l gon lòt fanm li gen 2 timoun avè l pa gen rekonsilye.
Li menm ki nan kay pou kont li l ap peye sa l fè. E tonton Dezirab menm èske tonton Dezirab ap viv an fanmi? O wi Dezirab chaje fanmi. Tonton Dezirab ou konprann sa m vle di w lè m mande si w ap viv an fanmiy la. Non men pa gen moun ki pa gen moun ki pa ap viv an fanmiy. Ou pa ap viv an fanmiy? Wi.
A ben nòmal m ap viv an fanmiy. M pa yon sanzajil. Se yon fanm yon moun mwen ye menm jan avè w. Nou tout ap viv an fanmiy. Ok Tonton Dezirab m konprann ou. Kisa w pa kisa w ap bay piblik la ankò?

Yn santèn e opa kanmarad opa Opa opa opa Opa kanmarad opa Opa opa M te ka fini nou konnen m poko manje M te ka m te ka m te ka si m te konsantre m te ka fini l. Bon, Toto Jezi, m apèn tande w t ap manje dèyè. Vètil,

Epi m wè maestro rete pouse mèg nan li pa jwenn manje li menm.
Bon Guilherme menl pa ale a bouch li m pa konprann. Wi paske lè yo banm premye manje a m panse se manje ak rive se li menm ak bouch li k di m se apetayzè m di men maestro pouse ou pa menm bezwen lè ou vin la ou pa menm bezwen òdè manje plis pou apetayzè a. Dil plis pran ak etazye a. Oh mon Dieu tonton dezirab. Tonton dezirab gou bagay m pral mande. Ou mèt poze kesyon ou pa bezwen pè non. Ok nan domèn. Tande non ou gen moun eske ou gen moun ki konn fouye tou. Humm pa gen. Pa gen moun map bezwen sa wi. Map bezwen de moun. Tande non m mèt mande kameramann nan. Elzo. Ou gen nèg ki konn fouye tou? Men w pa fouye tou non. Ou o te konn fouye? Ou wè sa w e gwo jènjan. Annik gade w l di w l te konn fouye l pa fouye ankò. Sa k pase yo kenbe w? Yo kenbe w adye mwen. M ap bezwen 2 nèg aswè a k konn fouye tou. M ap bezwen pase m gon travay m pral fè.
Ou gon travay pou yo? M pral, men fò yo pa di moun lakay ou si y ap deplase non.
Ok. Yo chak ap vin a yon manchèt avèk kòman yon kòd. Ok. Map bezwen 2 gason bèl pòtray men a kondisyon fò yo pa pale ak moun paran pou pa di fanmi yo ki bò yo brale. Ahh
bon ebyen gon bagay ki pral pase pou. Non Elzo dim lap fèm jwenn yo Elzo. Li di mi te konn fouye tou pou li jay kounya li pa fouye tou ankò alon vye elzo elzo ap fouye tou lontan ki laj ou nan fouye tou pa bon ou kap fouye tou ap gadon byen ou kap fouye tou a hein Anba w gen rezon met zanno nan bayo lontan Kadelzo gen zanno tou wi makomè Open live TV show m salye tout fanatik yo m di yo m kontan paske m sou Maestro Pouchy m ap bezwen w wi. Rèzè sa li menm li pap janm gason non gade gade gade li pa janm pran pwa. Ou rekonèt li lontan?
Maestro Pouchi?
Wi. Oh men wi, n te konn bat tanbou nan veye ansanm. Ok. Yon nèg ki bat tanbou byen wi. Men eske ou te konn wè l lan Tropicana? K'dil?
Ou te konn wè l lan Tropicana? Bon!
M te vin pa ret nan menm zòn avè l. Ok. Li te vin ret nan zòn pa l, mwen m ret nan zòn pa m. Dèyè m nan m pa konn sa l t'ap regle. Ok. Men m konn se nèg ki bat tanbou byen. Evre?
Enh nèg ki bat tanbou li te gen papa li papa papa te konn bat kòk byen tou papa elzo enh enh nèg ki te konn bat kòk byen wi enh papa mouri enh papa papa mouri yo te dim konsa papa papa lap tande eske pouchie ap tande papa papa te malfektè enh malfektè papa kote w pran sa vini.
E nèg ki ka fout ou kout pwen la non se li li touye tout moun malfektè Mezanmi Sil konnen banm verite sa Non li pap tande li pap tande sil tap tande m pa tap di bagay konsa E bon zanmi m pa tap di sa Non nou te ret nan menm zòn.
Te gon nèg ki te rele ki jan map baw non l wi Eddy Jérôme e te konn fè te konn leswa nèg sa te konn fè kòman e vèy de nwi nou te konn al bat tanbou nan vèy de nwi lakay li men apre sa Pouchi te vin fè zòn pa l mwen m te fè zòn pa m. Se sanble se lè sa l te nan Septan oubyen Tropicana. Li ka ladan l vre. Li ka ladan l vre. Pase papa a te konn fè kè. Ok, ok.
Papa a te konn fè kè. Sa se byen. Tonton Dezirab. Wi. Nan domèn kiltirèl la, nou wè gen anpil lòt komedyen tankou, nou pase avan w Larguy Chaat, m kwè genyen. Papa Pierre Wi yo pa la, yo fon kite zòn nan yo menm. Dibris. Tout moun sa yo fon deplasman. E nou gen Tonton Bicha tou. Wi li la.
E kòman ou kapab wè ou menm ansanm avèk lòt komedyen sa yo?
Ou banm 3 non moun ki mouri ou mandem kijanm ka.
Non ou di si. An ou di, ou di, ou di lang li chat, ou di papa a pi, ou di ti bri. E mesye sa yo pale. Ou mande m nan 3 ki konparezon m ka fè. Wi.
A men pa gen konparezon, moun yo pa la. Ou ta di m moun ki vivan madan, ou wè m sanble lanmò? Non, tankou jan m vle di w la, eske gen, eske tankou se pa rapò a yo menm ki fè ou vin nan domèn nan? Bon, ou site, ou site 3 komedyen, ou site 3 komedyen ki mouri, pa vre? Ou site youn k ap viv. Men pi gwo komedyen ayisyen ou pa site non l non. Oh bon li sou li non gen gen. Ou pa ta ka bliye pou travay mesye sa fè ou pa ta ka bliye non l non. Non non non ban m di w gen mwen pran moun sa yo jis pou yon bagay trè espesifik ok.
Gen 2 moun mwen kite an rezèv ki se Tonton Dezirab ki la avè m la e Jesifra nou konnen Jesifra. Mezanmi se kounye w ap pale de komedyen. Non, m jis te fè ti konparezon an. Ou pa ka bliye Jesifra. Non, m pa bliye l. Malgre m pa byen avè l, malgre m pa byen avè li, jiskaprezan mwen avè l nou gon tas kafe amè pou n bwè ansanm. M konnen sa, se sa k fè m pa t ko nonmen non l, men ou vin lage dosye a la. Si w ap site non komedyen pou w pa site m, w a vòlè pou m. Tonton Dezi, sa a ban m dou, paske m pa t vle piblik la konnen ke w gen pwoblèm avè l. Avan menm ke w te di Bicha w te sipoze di Jezi.
Ebyen bon ou wè men wal mansyone non l la ou wè sak pase la men tout moun konnen ou pa dwe avèl. Bicha se monkonpè m li ye vre men Jesifra nou eseye batize yon timoun de fwa timoun nan mouri m pa dènyèman gon madanm ki rele m pou m batize yon timoun avè misye m di non
pase fwa sa.
M gentan reyalize se pa timoun nan kap mouri se manman an m jis viv m jis pa vle fè sa.
Mezanmi eske ou kapab fè yon salitasyon spesyal a tout komedyen ki nan menm non. Ou menm nan avèm. M pa manje lakay yo m pa ka salye yo moun ki manje lakay nèg yo pou salye yo. Ah tonton dezi. Non non m pa nan tout zen sa yo.

Wi sa kapab.
Ou pat konn piram vre? Non m pat konnen non. Oh son mesye son mesye gen anpil moun ki di se li ki papa Brice a pat. Manman manman t avèl manman manman manman t avèk manman t avè piram. Oh ok.
Men kòm m t avèl anvan yo dim Brice a pat se pou mwen men lè w gad Brice a pat ou gad piram ou wè se pitit a pat. Piram ou wè se tel pè tel fils. Hein hein. Ok. Men ou menm wè tap viv sou tè a lontan? Ou kapab wè m pa gen anpil tan. M pa gen anpil laj. Ok.
M wè menm cheve w poko met pèmanan. Ou pa gen gwo laj vre non. Se de timoun ou ye.
Tonton Dezirab. Wi.
Bon m di w ki pi gwo ki pi gwo souvni ou genyen pandan w ap ak nan. Pi gwo souvni m genyen pandan m ap akselè m ale an Afrik,
kote yo rele Nijerya, se te yon gwo aktè afriken ki te rele Vin Vike ki te mennen nou. Oh Vin Vike yeah. Wi Vin Vike, nenpòt lè w jwe l ka la. Ok, w ap mennen l la.
E pa mwen k ap mennen l non, e show a. Show a k ap mennen l. Pase yon tikè pou sot Nijerya pou vin la, li koute kòb. Bon, byennantandi kounye a l Nouyòk, li abite. L abite Spring Valley avèk madanm li. Yeah m te konn gade l tou m sonje avan ke m te vin madan pastè m gon grand sè m nou te konn renmen Avan w te madan pastè w te deyò a tou? Non
ebyen nou tout te deyò a pa kite ki moun ki pral di w yo pat deyò a ok so e menm lè w anndan legliz tou gen bagay ou gade so Vin Vickey li menm se te yon aktè prefere m te konn toujou Renmen gadel li fè yon movie m kwè avèk Gazman. Ou wè li nan film sa avèk regretab tonton non anmwey ebyen anmwey epa ou pa priye sèlman ou fè ti gade lòt bagay tou. Si w tande yon moun di w konsa se priye sèlman l priye li pa gade lòt bagay li nan manti ansanm avè w. Ah men m pa kache di w mwen ma laj mwen ye la kwè men priye sèlman wi. Priye ou priye?
Wi pase depi w rive nan laj sa ou pa gran yon ka fè ankò bon. Nòmalman se mwen kou tap fonksyone bon si map fonksyone epi sak pou ta itil mwen ale kitem m pa menm bezwen al nan lòt bagay ankò kem rete nan Jezi m fini ou pa tande depi moun nan rive nan la li toujou ti rès la pou Jezi. Bon pouki son son ekspresyon m pa renmen tonton Dezi a. Depi ou tande tande tande tande gason an gen 20 ans m pale madanm nan pale de Jezi li pa okipe l 30 ans li pap okipe madanm nan 40 ans. Senkantan wè li kòmanse ap chache wout legliz senkannedezan eh swasantan mesye a bay konvèti a humm.
Tonton mesye a m pral poze w yon kesyon la paske Nenpòt kesyon paske m wè oparavan ou te ou te gen yon twoup teyatral ansanm avè w tèlke ou te genyen magerit ou te genyen maranyon humm. E m byen byen su m pa wè yo ankò. Eske w kapab di m. Bon yo toujou la se ke ou pa vin nan espektak yo. Ou pa wè nou aktif nan televizyon ankò men lè n ap jwe sou sèn yo toujou la. Yo toujou la? Oh ok. Dènye espektak m te fè Miami ou te vini? An? M te fè l nan Trinity Church la nan Fofouly Road nan la. Ki moun ki te vini? Ou menm.
Ou te wè m la? Non, m mande w si w te vini. O non, m pa te. Sa vle di ou pap janm ka konn moun ki te, ki la yo ki pa la.
Ok. Bon, konn yon bagay m te renmen nan Òm nan, nan Ranyon, m te konn renmen lè l ap tire. Nan Ranyon toujou la. Lè l ap tire kout pye yo. Nan Ranyon toujou la. Tout, pa gen moun ki pa la. Ok. Sa vle di nou pa aktif menm jan n te konn aktif nan show televizyon yo, men nou, lè nou pral jwe yon stage, Okay. Nou tout together. That's good. Tonton Dezirab, lontan e pou moun te gade yon komedyen tankou w kap act, se te pou moun lan te konn ale swa nan yon an plenè kote w ap jwe oubyen nan kis jan yo di l lan oubyen nan yon oditoryòm. Auditorium. Yeah, men de no jou avèk teknoloji nou wè Ou kapab annik ale sou youtube ou make tonton dezirab ou wè tonton dezirab ou make tonton bicha ou wè tonton bicha e de swit de swit yè kòman sa afekte nou antanke komedyen ekonomikman
bon Li chak sa afekte nou yon bò li pa afekte nou lòt bò e bon nòmalman lè potko gen ni lè w mete yon fim deyò ou te konn vann plis fim
men pou le moman ou sanse pa vann fim ankò ou plis travay pou youtube
sèke lè tonton dezi ap fè yon bagay li lage sou youtube. Li tou peye l.
Ok. Wi.
Epi malgre covid 19 la, Dezirab ap sikile ase byen. E tankou m di w m sòti m sòti la, m pral Kendal, lòt wikenn, m gen plizyè ti gig. M ap chache lavi.
Ok. Nou brase, nou chache. Sa kòb sa yo m achte bourik, m achte bèf. Achte tab wi.
Wi wi oh ankò menm ankò menm gon dam ki renmenm la li te vin lakay la dènyèman m tap bal lis bèt mwen posede fi a kontan fi a kontan ou konnen lèw gason ou posede bagay wap esplike fi a bagay ou posede. Nap pran break e pa sal di la. Non se pa sa li ou met ale tanto de di. Epa koupe li koupe nou la.
Non.
Li poko koupe nou? Non. Nòmalman mwen pap ka nou bagay sa. Wi epi map bal lis map bay fi a m dil fi a m gen kabrit m gen bèf m gen kochon epi sa pou e apre nèg la ap dim konsa epa konsa pou m pale a fi. Ok.
Se pa dife a sa w posede, se dife a sa w ka fè. Ok. Mwen m panse, nòmalman ou konnen nou menm abitan, bon jan n koze ak fanm. Lè w tande fanm nan vin lakay nou, nou dife a sa nou genyen. Wi. Men sanble kounye a la, denojou se pa konsa moun file fi. Ok. Se fò w pale a fi a, tankou nèg la di m, fò w di l de mo santiman sal. Ok, ok. Fò w di l mo santiman sal. Mezanmi!
Bon. Fon di n mo santi mwen sal. Wi pou ka pou l ka antre nan ou menm. M pa kwè.
Si w di yon fi sa m pa kwè l ap rete l ap tou ale. Lontan lontan m sonje w ap tande Elzo lontan m sonje lè lè manman w papa w Kazimi lè manman w papa w lontan touse ki sa w te konn di Bondye beni w kounye a lè yon moun touse sa w di. A pa vin fè kaka la. Pa vin ranse la. Bagay yo chanje Vado. Mezanmi bon se nan mwen map aprann jodi a. Lontan map di yon bagay ankò lontan lontan m sonje lontan sou epòk pam. Yon jèn fi, yon jèn tifi k ap leve, sa l konn fè manje menm jan ak manman l. Men kounye a la denojou, yon jèn fanm k ap leve, li bwè kleren menm jan ak papa l.
Bagay yo chanje, bagay yo chanje nèt man. Yo chanje nèt. Se gwo koze wi, men m ap mande èske se pa nan syèk nou ye a ki fè sa?
Bon! Bondye vrèman, ou te oblije lage bagay yo nan men Bondye. Epitou fò m di w, ban m ba w kèk blag tou pase m wè tanperati m vle desann.
S on pastè ki gen madanm li epi pastè a gen madanm li yo fin marye, jèn koup, jèn koup, non non, jèn koup yo fin marye nan tanp Bondye m li bay yo nou mezire. On jèn koup ki fin marye epi pastè a fèk diplome kontab epi li pa ka jwenn travay. Epi madanm nan di, a, cheri, m di w ann al legliz ou pa janm vle ann al legliz, poukisa w pa ann al legliz petèt ou konnen Bondye, n ap priye Bondye, Bondye ap fè w jwenn on travay. Mwen konn pastè a, se jèn pastè, apèn gen ventnevan. E l enpe fouge, epi l pa tande madanm nan epi gon lè lè l pa ka jwenn travay, li leve vrèman, L al legliz ak madanm nan. Epi lè l rive legliz la bagay sa yo. Epi antan pastè ap preche konsa pastè ap preche. Epi lè legliz la lage epi misye voye je l. Misye wè yon zanmi danfans li ke l pa wè lontan. Epi misye pouw li kouri sou zanmi an. Zanmi an di monchè sak pase misye di m la. Zanmi an di apa m pa janm wè w. Misye di a monchè m fèk marye men madanm mwen prezante w. Misye di bon lè w fin manje ak kesyon misye di monchè m diplome nan kontab jiskaprezan m pap fè anyen misye di anben monchè mwen e zanmi m ou ye m se direktè teleko m ap ba w kat mwen lendi maten vin kote mwen epi m ap fè w jwenn yon travay a m pa bezwen pado nèg sa rive lakay li di cheri si m pat gen yon m tap fè w gwo erè zanmi sa m konnen l depi tou piti epi vrèman lendi misye pran machin li l kostime byen kostime. Epi misye pike bò li kote li gen randevou avèk direktè a 8 è. Epi menm kote a misye pran machin li. Lè misye rive bò Telekobo mwen wè yon kòn Telekobo mwen an vire konsa. Pa gen yon pakin ki vid. Misye fè premye tou a, li 8 è mwen ka. Misye di, o Jezi. Ooh, ooh, ooh, ooh. Mwen di, si w pa ka fè m jwenn yon pakin Jezi pou m antre. Misye fè yon dezyèm vire, pa! Li pa jwenn pakin. Li fon dezyèm vire, tro, yon dezyèm vire, pa! Misye pa jwenn pakin. Misye kan, misye pake machin nan. Misye di, Bondye, depi ou fè m jwenn yon pakin, mwen ta jwenn travay sa. Premye chèk mwen, m ap pran mwatye, m ba w mwatye. Ok. Misye fon dezyèm vire, pa! Misye pa jwenn pakin. Misye fon dezyèm vire, paw! Li uit è mwen senk! Se pakin machin nan pa w. Se di Jezi, M pral fè yon dènye kondisyon avè w. Si w fè m jwenn yon pakin, premye chèk mwen touche, m ap ba w kòb la. Epi pandan misye fin di sa, pim! Epi gen yon moun ki sot nan machin, gen yon moun ki te nan machin, ki fè bak, paw! Epi misye di, A! Bondye mèt kite sa, m jwenn pakin mwen pou kont mwen. Ou mèt kite bay la, m jwenn pakin mwen pou kont mwen. Tonton Dezira, m konprann kote w vle ale la. Se ke w vle fè yo, ou vle fè nou wè mesye a pa vle respekte pwomès la. Vwala, se jis moun ki, moun ki poko prè pou l asepte Jezi a, kèlkeswa sa w ba l la, l ap toujou ba w yon eskiz. L ap toujou ba w yon eskiz. Se menm, de koup ankò. Yo marye, 2 jèn koup, yo mache legliz. Epi frè mwen, madanm nan son doktè, epi misye son enjenyè. Epi misye mete kòb ak madanm nan, li voye madanm nan pati pou madanm nan vin Ozetazini, an konprenan ke lè madanm nan fin fin pran pye pou l antre mari a. Epi vrèman, 1 an fi a ale, l al nan FIU, l gradye kòm doktè, l ap travay, m pa bezwen di w, fi a ap fè kòb, fi a achte yon bèl kay West Miramar, li gon. Dènye machin Dènye gwo gwo gwo gwo djip BM yo Li gen yon gwo dip Range Rover Epi l di Bon e lè pou m antre Mari Epi l antre Mari a Pa L al chache Mari a èpòt Bèl akolad bay Lè Mari a rive nan kay Mari Cheri se kay ou E pa kay mwen se kay nou Bondje ban nou Bi Lè m di w misye kontan L leve fi a l santi l pa t travay anven Li santi l pa t bay kouraj li anven Nèg la kontan L leve Fi a, epi demen maten fi a pral travay, fi a di cheri, li di cheri men m pral travay men telefòn sa si gon ijans wa rele mwen men si pa gen ijans ou pa bezwen rele epi fi a pran machin li lal travay misye chita nan kay la pou kont li misye tou de misye fin santi l anparase paske lè l an ayiti l toujou son nèg k ap fè mouvman misye di konsa bon Pito l pran yon bagay pou l fè yon travay nan kay la. Vrèman, misye al nan kichin, li lave tout veso ki gen nan kichin nan. Lè misye fin lave tout veso, li pran yon mòp, li mòpe. Epi misye desann, l al nan garaj la. Epi, men ou konn misye poko konn pale anglè. Epi, li voup, li ouvè garaj la, li wè machin nan la, epi misye ap klin. Epi misye rale yon bwat, piw! Lè misye gade dèyè bwat la, li wè ravèt!

Te gen yon ti bway lè m di w sa. Misye, misye dezòd! Lè m di w dezòd la, dezòd. Epi misye al nan batay avèk yon jenn gason. Misye kase ponyèt jenn gason an. Epi paran jenn gason an rele polis epi yo arete misye. Menm kote yo arete misye a, epi lè polis yo vin, polis yo mete misye nan yon gwo pikòp. Epi polis yo brale ak misye. Misye di polis yo konsa, Tann, tann, tann, tann. Nou konnen manman m fè sik, li fè tansyon. M pa ta vle. Son moun kal dil sa, banm yon chans, banm moute anlè a nan chanmòt la, banm al di manmanm konsa, m pap la poum pa di yo aretem. Pase si se moun ki di yo aretem, sik la, tansyon an ka touyel, m pral dil m pa la.
Epi vrèman, misye di polis yo konsa, nou pa gen pwoblèm, yo retire minòt la pou misye, misye di konsa, misye di polis yo konsa, m pral di manmanm konsa, m pral sòti avèk de twa zanmim, pase m paka di se polis. Sim di se polis lap tou mouri, Polis yo di pa gen pwoblèm. Kounya misye monte anlè a, epi polis yo chita nan machin nan. Polis yo gade inèdtan yo pa wè misye. Dezèdtan polis yo koumanse gen pwoblèm. Pou yon nèg annik monte la pou al di banm ou ap sòt ak detwa zanmi pou fè tout. Apre twazèdtan, polis yo fache. Kounya polis yo koumanse ap rele misye. Epi misye parèt nan chanmòt la konsa, misye desann tèt li konsa. Misye di, nèg polis yo di konsa, sak fè apa nap tann ou? Misye di mesye nou mèt ale mwen pa vle m sot ankò se te pou jij pou ou map bal sa se te on nèg men misye an afa polis epi misye anndan lakay li bagay sa yo epi antan misye nan kay la konsa epi pòt la frape pow pow pow. Misye mande kiyès? Epi misye parèt tèt li nan tout la. Youn nan nèg yo di konsa, Polis! Misye di konsa, Sa pou n fè m? Polis yo di konsa, Nou bezwen fè yon ti pale avè w. Misye gad polis yo, misye di, Bon, poukisa nou pa pale antre nou?
Bon, se vre li gen lanmou. Polis yo di misye, Nou bezwen fè yon ti pale avè w. Konya misye di police konsa poukisa nou pa pale antre n nou poukisa m oblije se mwen pou n fè yon ti pale avè m. Wi eeh monchè m sonje m sonje nan ri de lantèman e ri de kazèn gon masisi yo rele Geralda o wa yon ti pwèt paw eh tout moun nan zòn nan konn Geralda epi gon nèg ki konn fè spò ki rele katalòg men gwosè pil lestomak katalòg lè katalòg ap pase nan zòn nan Geralda se tande Geralda pa konn kote pou l chita men Geralda abite nan yon chanmòt. Epi gon lè katalòg ap pase konsa Jeralda pran yon bokit dlo li voye sou Jeralda li di li di katalòg, katalòg di sak pase li di map bon boul bòlèt katalòg di ki boul jwe 66 katalòg di konsa jwe 66 li di jwe 66 epi vrèman katalòg pa okipe 66 fè premye lo piu anndan imen swa katalòg ap retounen ankò kounya masisi a te gon vaz nan menl epi. Li wè katalòg li pran vaz pise a li po sou katalòg menm kote a katalòg vise katalòg pap katalòg pran mache sèten an toutoutoutoutoutoutoutout katalòg pap li pran misye nan asesè di wo ou pa wè papa ou se a kasè zen lè w pran dlo w moute
bon tonton dezirab ou wè ou fè n bon si moun yo gen fon dan la m swete yo glou yo paske y ap tonbe. Rirr.
So, gade kouman wap fè nou ri, ou fè nou ri, ou fè nou ri. Sa se pou misye map bay li. Son nèg kal vòlè kay on moun, tande byen wi. Misye antre nan kay moun yo li te nan minuit. Ok.
Epi misye rale zam sou moun yo, epi misye pran, misye di kot lajan an? Epi men son moun ki di kay la gon kòb. Epi vrèman Moun y ale yo pran sakit lajan yo bay misye epi misye pran lajan li met sou li epi misye chita nan salon an a ki lè l t antre nan kay la minwi misye fin pran kòb la chita chita l nan salon an l ap gad televizyon ak moun yo kounye a tout moun yo len ap gad lòt nan kay la yo di oo sa k pase la apa w fin pran lajan w ale apa w pa ale misye di moun yo konsa oo nan raje a lè sa nou ta vle a tout kòb sa m al pran lari. Mezanmi
oh mon Dieu tonton Dezirab bon dènyè kesyon map pozew aspè a se ke ou menm ou son komedyen ki fè moun ri e nou konnen pa gon moun sou tè a ki pa gen pwoblèm e ou menm lèw gen pwoblèm kisa ou fè kòm divèti kisa ki mete lajwa nan kèw an? Bon Son bèl kesyon ou poze mwen but li difisil a reponn pase lèm gen pwoblèm konsa yo pa dire anpil m gen ase de kote pou map sobe yo e yo pa dire anpil men tout moun konn gen pwoblèm m konn gen pwoblèm. Pierre men eske ou pa gon tankou yon komedyen tou prefere kew gade eske se tèt paw ou gade non. Non non chak moun gon modèl chak moun gon modèl modèl pa mwen se e kòman ah ui eli o non eli pa se vye zanmi non mpaka nan mpaka pranl pou modèl mwen
e.

I'm coming baby I'm coming enjoy you Sa se 2 komedyen prefere m. Ok tonton dezirab mèsi anpil tonton dezirab. Bon se mwen k pou di w se mwen k pou di w mèsi paske lèw gon yon show konsa k envite w e se sa k fè map mande pou chak moun ki gen chans gade show sa ale nan open live TV show sou youtube al like paj la al subscribe al abòne avèk paj la ale sou youtube Ale sou Instagram depi se kote nou wè open live TV show e abòne souple si se an France ou ye abòne si se angletè like si se ozetazini subscribe sèl bagay mwen di nou tout mèsi paske nou te envitem nan show sa e mpap janm bliye Open light TV show ki vin fèm cho.
Mèsi anpil toutou dezirab nou pa gen mo e nou di tout zanmi telespektatè telespektatris ki tap koute nou ki tap gade nou la aprè midi an nou diw mèsi pou atansyon ou dèske ou te pemèt ke nou te antre lakay ou pou nou te kapab prezantew emisyon sa jodi a. E nou di yon remèsiman spesyal a team Open Live TV Show an kap fè yon travay trè trè spesyal e nou salye direktè show an ki ta dwe la men li pa la akoz li gen yon ti malèz la kote ou ye nou salye w e nou swete ou kapab enjoy e ou kapab restore byento e nou di w mèsi a la pwochèn pou yon lòt pi bèl emisyon. Oh bondye si pat gen desi labza komedyen peyi a komedyen tout pèp la pa gen lòt ou tonton dezirab tonton dezirab se mwen sèl ou tonton bay.